Maten an nap di bonjour bonjour ak tout moun ki sou liy maten an avek radio tele mevy kap koute nou maten an nou leve byen bonè devan papa bondye nan syèl la avek tèt nou byen kanpe pou nou di bonjour avek fanatik radio tele mevy la vwa de zanjelik entènasyonal ou sou pa moun enfo Matin an nou leve mentnan nou sou Twitter kote ke la politik ap kontinye fè chemen l avèk Claude Joseph ki kontinye pou l di maten an sou jounal Diario Libre e ki di politik Luis Abinader la li pa ta sanble avèk lòt politik sinon la politik Trujillo a se li menm yon politik rasis pou kontrekare nasyonalite ayisyen an Repiblik Dominikèn. Rete kanpe gade nou la, n ap ankò toujou vini avèk lòt tèm pou maten an e se sa yo nou pral devlope pou ou maten an nan jounen jodi 16 novanm 2022 nan lakou Santo Domingo. Avèk ou se pastè Sadrac Joseph ki sou tanbou an, men nan k ap dewoule maten an enfòmasyon yo M nan bon jan ti mamit. Si ou ta fèk tonbe sou kanal sa a maten an nap mandew ou menm ou kapab aktive ti klòch notifikasyon paw la de fason aske tou chak fwa nou voye on nouvo video pou yo kapab rive jwenn ou nap diw mèsi anpil pou bon travay ou kontinye fè ou kòmanse fè

N ap pran ti poz epi n ap retounen toutalè touswit sou Jounen jodi 15 novanm 2022 a, jiskaprezan nou leve byen maten an, nou wè tan an parèt ankò an ti pe byen bèl, byen fre. Li pli bèl pase lòt 2 lòt 2 premye jou yo de lendi 14 e yè mèkredi. Depi lendi 14, jodi a se jounen 16, nèspa? Jodi mèkredi, jodi mèkredi, jodi mèkredi 16 novanm olye de 15, se 16 novanm. Wi, nou leve on ti jan plizoumwen bèl, plizoumwen fre jodi an. Nou wè solèy la, li byen bèl, E vrèman lapli fin tonbe men jounen nou an li byen bèl jodi a nap mande èske Bondye ta pote yon ti lapè pou nou pa rapò ak tout deriv kap pase nan semèn nan nan lakou Santo Domingo ebyen nou toujou rete sou menm pwen an ki ap domine aktyalite a maten an se nou wè se tweet Doktè Claude li menm li fè pou te kapab wè pale avèk jounal Diario Libre ki di li menm ta wè politik Luis Abinader la ta sanble avèk politik Trujillo t ap mennen nan lil la. Donk maten an mwen avè w nou ankò remèsye Bondye piske nou rete vivan n ap kontinye pou nou ta di. Yon lòt pwen ankò k ap domine aktyalite a, se yon kote ki te gen yon batay ki te fèt nan lakou Mercado Nuevo, ki se gran mache nasyonal Repiblik Dominiken nan kapital Santo Domingo a, kote ke yon potorik gason Dominiken t ap pwofite pou l te kapab mete kouche kèk grenn Ayisyen nan jou lendi ki te 13 la, e ki te 14 la. Donk, li te chita kò li pou l te kapab ouvè Ayisyen sa a anba kout manchèt, ebyen yon lòt malere ki te deside jou sa a soti nan lari, li te rive resevwa plizyè kout manchèt nan men Dominiken sa a. Nan menm pwen sa a, nan okazyon sa a, Ou wè ke Ayisyen an li menm li pat kapab, li pat kapab reziste anba kout manchèt ke li tap resevwa a, ebyen li deside li ranmase fòs li e li vide Dominiken sa atè. Donk nap mande mezanmi o, Dominiken sa pèdi tèt li paske li pat konnen si se nan semèn 18 novanb ke li pral ye kote labatay Vètyè, se lè sa pou ke tout Ayisyen tap dwe chita ansanm pou nap reflechi sou labatay de Vètyè. Kòman ayisyen li menm te rive kraze lame e lame endijèn Napoleon an yon jou ki te 18 novanb o vètyè prè di kap ayisyen menm espri sa sanble te nan tèt ayisyen sa ebyen li fè yon sèl kou sou dominiken an li vide dominiken an atè frèt e li li pa kouri talè nap vin avèk imaj pou ou konnen gen de bagay nou pap kapab Pibliye paske yap sanksyone nou. Donk nou ap pwofite mezanmi pou nou di kisa nan kisa nan kisa nou ye. Nan kisa nan kisa nou ye nan kisa nou ye nan peyi a. Wap wè ke kan lòske lajistis abandone, kan lòske lajistis ki gen wòl li poul jwe. nan defans dwa de lòm, ki gen wòl li pou l jwe pou l kapab pwoteje tout moun, ebyen lòske li abandone, ebyen w ap wè ke tout moun ap antre fè sa yo vle. Kounye a se tout koukouy klere pou je w. Yon Ayisyen ki nan lakou Santo Domingo depi li pa gen bon pye l pou l kouri, li pa gen bon men l pou l fè kèk move kout wòch, pou l ta fè kèk move kalòt, ebyen li p ap gen lavi. Se konsa nap pèdi tout pitit gason nou yo si yon moun wo Bondye ou ta rete avèk zyew rete fèmen rete kanpe la sou li nan pa deplase e nap mande Bondye pou Bondye kapab toujou kapab pwotejew siw ta fèk tonbe sou kanal la kounyea ou menm nap mandew pa neglije aktive klòch notifikasyon paw de fason chak videyo ki fini Pou nou kapab e lè n pibliye l ap rive sou ou dirèk. E se tout sa n ap mande w maten an. E avèk bon plèzi Papa Bondye fè pou nou ak gras li, nou espere ke l ap kontinye pwoteje w nan sa w ye a. N ap mande tout Ayisyen nou yo ki ap gade nou la mentnan, n ap mande mezanmi kèlkeswa moun k ap sot nan lari a, pran prekosyon paske lari a li pa dous. Nou gen lòt pwen n ap vin avè l pou ou. Mentnan n ap mande w rete gade, rete lekout. Tinonm sa ki rele Claude Joseph la depi li pran pale tout tèt dominiken pran tranble kèlkeswa dominiken an kèlkeswa klas kel ta ye a depi Claude Joseph ta pale ebyen mezanmi pèp sa li tranble men eske nap mande eske pèp ayisyen konprann sa kap pase la a. Eske pèp ayisyen konprann ke malgre nèg yo mete Claude Joseph atè, jiskaprezan Claude Joseph reste kòm premye minis, Claude Joseph reste kòm minis de lenteryè. Depi ti gason sa pale, ebyen mezanmi tout moun tèt anba an Repiblik Dominikèn, Paske y ap veye on sèl moun ki gen pou l pale, yon sèl moun ki dwe di yon bagay, se Claude Joseph. Depi Claude Joseph pa pale, Dominiken pa santi yo alèz, malgre y ap fè move kou dap piyant sou popilasyon ayisyèn. Nou gen yon lòt kote ke n aprann nou yèyè par mwayen avèk korespondan nou ki te nan lari a, ki aprann nou nan zòn Iplodomo, lapolis nasyonal ap arete Kelkeswa moun yo ye a depi yo gen papye yo pa gen papye ebyen yo arete yo yo arete yo epi yo touche 5 mil pesos e sa ki e mèt nan gen papye yo yo pran 3 mil pesos e answit sak pa gen papye yo yo pran 5 mil pesos si moun nan pa gen kòb menm ditou yo tou voyel bay migrasyon sa vle di ke moun migrasyon ap mennen an ayiti yo se moun ke migrasyon pa rankontre pyès lajan sou yo. Donk mezanmi e si ou tap tande sa la a se gwo zafè, se gwo zafè nou pral fè w tande an vètir de tout sa ke nou di yo la a. Nap pouswiv toujou ansanm avèk depòtasyon nan lakou Santo Domingo. Mezanmi men se tretman, men move tretman, men move tretman nap resevwa nan men dominiken, men koman yap resevwa ayisyen yo loske yo fin sevi avek yo, mentnan lè yo fin arete yo, yo bayo ti kal kola, yo bayo yon ti moso pen, gen ladan yo ki di Bondye mèsi.

Swiv avèk ou depòtasyon nan lakou Santo Domingo a Nap rapousuiv avèk ou depòtasyon nan lakou Santo Domingo Wap wè ke moun yo ap arete moun yo yo mennen yo antre yo pa revize yo yo pa di yo kisa yo ye yon seri de potorik gason mezanmi nou pa konnen kot nèg sa yo jwenn moun sa yo ponyèt nèg yo tankou se bout pwa manyòk Ebyen met nan ki ap fouke gason kenbe mesye yo nan gagann trennen mesye yo tankou se sak pay pou monte nan machin mezanmi sak fè sa pa rive mwen menm ansanm avèk ou se paske nou pa pran lari a se kelkeswa moun ki pran lari a la ou pa epanye avèk ti bout machin fè Dominiken yo prepare pou bwote nèg nwè yo vide nan fontyè a. Donk nou ap retounen sou ou toutalè pou nou kapab montre ou kòman depòtasyon an li menm l ap kontinye nan lakou Santo Domingo. Nou p ap rete pou nou ale pli lwen E sèlman nou jis montre ou yon ekstrè de sa k ap pase nan lakou Santo Domingo. Mèsi ou menm ki te ankò avèk nou maten an ki t ap rapouswiv travay n ap fè sou Radyo Tele Mephi pa moun enfo. Ou menm ki ta renmen travay sa n ap fè a la n ap mande w ou kapab toujou kontinye pataje, pataje, pataje videyo sa yo, pataje li, pataje l E pa neglije aktive klòch notifikasyon pa w pou chak videyo ke nou genyen kapab rive jwenn ou. N ap di w mèsi, n ap di w mèsi anpil paske ou ap ede nou fè travay sa a. N ap di w mèsi paske ou aktive klòch notifikasyon. N ap di w mèsi anpil, mèsi anpil paske ou pataje videyo a, ou bay like avèk videyo sa a. Se konsa wap ka ede nou. Wap ede nou avanse pou pi devan. E nou menm chak fwa ou fè sa, ou fè kè nou bat fò. Wi, ou fè kè nou bat pou nou kapab fè pli de fò poun avanse pou pi douvan nan Pa Moun Enfo. Pa Moun Enfo se bwat enfòmasyon pa ou. E a chak fwa nap travay konsa, nou panse to ou ta nap gen yon fiti meyè. Kontinye avèk ou sou chemen depòtasyon sa a, n ap di avèk tout frè nou Ayisyen yo nou pa detounen nou de tout ti bagay nou wè k ap pase la. Menmsi yo te arete nou, te maspinen nou, n ap toujou kenbe tèt nou byen wo avèk respè istwa nou an tèlkòm jan Lidè nou an di nou, konstwi Ayiti nan yon nivo, nan nivo istwa l. Jodi a pou nou ta pale de batay de Vètyè, 18 novanm, ki pral vini la, nan jou vandredi kap vini la, ki so, ki te sopoze ale twoup kòmande par lame, par le jeneral fransè Rochambeau, en, ke Napoleon li menm te voye vini, vwala. E nou te gen sèlman avèk sèl di jeneral Jean-Jacques Dessalines, ce fut la dernière bataille de l'exposition de Saint-Domingue. Donk jodi a istwa sa a nou pa p ka retire l nan lespri nou pèp Santo Domingo a. Istwa sa a Dominiken nou pa p kapab retire l nan lespri nou kòm Ayisyen. Nou te gen yon jou Nou te mete kouche atè plat lame endijèn e Wochanbo te vin avèk li la. Nou te mete atè plat lame Napoleyon an. E gras avèk Janjak Desalin ebyen ki te kanpe anfas Wochanbo, e l te di, Nou pap dakò. Pou nèg yo retounen vin met kòd, vin met chenn nan pye nou ankò. Nou pap dakò. Men jodi a n ap mande kiyès se lidè nan lidè ayisyen nou yo k ap panse pou peyi a tout bon? E kiyès nan lidè yo ou wè ki ap ankò fè tout efò yo pou pale? Yon nasyon pa kapab genyen plizyè lidè. Si n ap gen yon grenn moun ki toujou pale, lè l pale latè a tranble, Ebyen se pou nasyon sa a ta va mete tèt li, mete chapo li byen ba devan lidè sa a pou l kapab kontinye mennen bak nasyon sa a. Ebyen Desalin te toujou
bravou pou l te kanpe reyini tout sòlda ayisyen yo, en, tout sòlda yo, en, pou l te reyini tout sòlda endijèn yo, Pou l te kapab di mesye, Menm si nèg yo kenbe Tousen Louvèti, yo mete l nan prizon men nou menm, nou p ap lage, n ap kontinye batay jiskobou. E piske le jou 18 novanm ap avanse la a, ebyen gen kòb k ap simaye. Gen kòb k ap simaye. Men nou menm Ayisyen fòk nou ta kab kenbe tèt nou anlè pou nou konnen nivo istwa nou an, ki sa nou dwe fè ladan l, ki bagay nou dwe aprann nan jou sa a. Pou nou pa pran lòt bagay met nan tèt nou, pou nou ta kite lespri nou ap vasiye sou zafè traka, sou zafè mizè ki ap pase Ayisyen nan lari Repiblik Dominikèn. Mwen menm ki ap pale avèk ou la k sou mikwo a la, nèg yo poko rive sou mwen, mwen di Bondye mèsi paske menm si w gen papye nan peyi sa a, ou pa epanye. Se sa k fè nou menm nou pap janm met tèt nou atè pou n kontinye travay pou pèp nou. Se pou n kontinye travay pou pèp nou an. Paske lè sa k rele abi se abi, e lè nou wè li nou di se abi ke l rele. Nou di se abi. Abi rete abi e lè nou wè l nou di se abi. Se konsa sa te ye nan lakou Santo Domingo e se konsa sa te toujou ye. Nou gen anpil bagay ki toujou pase, se pa Sendomeng li pase. E kèlkeswa sa k ap vini pou l repoze sou do peyi Dayiti, se pa Sendomeng pou l kòmanse. Jodi a, m ta renmen ke Ayisyen yo kapab gen sa nan lespri yo, nan may yo, pou yo konnen Gen de bagay kap fèt an Repiblik Dominikèn li pa rete sòti la dirèkteman. Paske si a chak fwa nou pral nou pral pran yon etap, a chak fwa nou pral rantre nan yon sitiyasyon, nou pral rantre nan yon jou istorik, ou jwenn gon reyaksyon ki pwodui an Repiblik Dominikèn. Donk, de se fèt, nou menm enèjikman nou kondane zak e. depòtasyon sa a. Paske lè n ap poze kesyon pou nou mande a kèl fen depòtasyon sa a, jiskaprezan nou pa wè sa ki koz. Paske yon peyi ki pa gen prezidan, yon peyi ki sèlman gen yon minis e ki ap goumen pou kapab prepare eleksyon, si yon peyi se ta yon peyi zanmi, M panse nan moman sa a, se ta va pou nou yon moman kote ke yo t ap ede nou, ba nou de konsèy pou ede nou pou nou kapab rive fè eleksyon. Alò se pa sa l ta dwe ye jodi, jounen jodi an, men se sa nou jwenn ki rive anfas nou. Paske nèg lakay pa vle rete chita, nèg lakay pa vle met tèt ansanm yonn avèk lòt, yo chak fè yon ti gwoup bò isit bò lòtbò, lage zam nan men bandi, simen latèrè sou tout teritwa Dayiti. Se yonn nan bagay jodi a ki pèmèt ke moun pa ka respekte pèp ayisyen. Men Bondye fè nou gon Bondye nan syèl la ki toujou la a, e se gras avèk Bondye sa a, ebyen, ki pèmèt trè souvan gon yon grenn moun ki pale pou nou pa mwayen kè sansib nasyon yo pou yo toujou diskite pou moun k ap viv an Repiblik Dominikèn. Mezanmi, jounen jodi a, se yon jounen de refleksyon e a chak fwa yo gon bagay ki pase nan vi nou, Wè nou paka pranl poun reflechi ebyen fiti ou pa pre. O nivo entènasyonal non yon pwojektil Ris ta tonbe an Polòy li koz lanmò. 2 moun, ebyen pwojektil sa ta sanble yon pwojektil Ris, ebyen ki tonbe nan zòn fontyè 2 piz Woudor, ebyen sa te koz lanmò 2 pòv malere ki te rete nan yon site tou prè fontyè antre 2 peyi sa yo. Donk toujou o nivo entènasyonal yon lòt kote toujou nan menm entènasyonal la Joe Biden prezidan Dèzetazini pran telefòn li pou li rele kòmandan lame otan an pou mande sa k ap pase selon enfòmasyon ki soti nan mezon blanch la. Donk mezanmi nou konnen bagay lagè sa a se yon bagay ki pap fini e se yon bagay jiska prezan nou pa konnen ki sa ki kote bagay sa a ap rive. Donk ti nonm ki rele Vladimir Poutine nan li pa janm mete tèt atè, li toujou ap chanje konpa de tanzantan e se kòm kwa ou pa janm konnen ki lè l pèdi, ou pa janm konnen ki lè l genyen men li pa janm neglije. Tante chans ebyen nap priye Bondye se sèl Bondye ki kapab fè yon bagay pou nou ebyen pwojètil sa te tonbe a 2 zè 40 minit nan site tou prè fontyè de pizewodò e se la li te koz lanmò 2 malere jiska prezan kesyon ap poze. Yap mande kòman pwojektil sa a kapab fè rive nan zòn sa. Nou rete jiskaprezan pou nou kapab enfòme w e se la nou rive nan fen videyo a. Nou rive nan fen videyo a, nou espere ke nan yon lòt pwochen videyo Si Papa Bondye dakò, n'a rejwenn ankò. Se te yon plezi! Ou sou Pa Moun Enfo, le site de votre information. Nou wè yon lòt kote o nivo entènasyonal, pou fini, nou wè yon lòt kote ankò, kote ti nonm ki rele Claude Joseph la parèt, selon jounal El Caribe, Ebyen ki mete deyò pou di ebyen Claude Joseph di avek prezidan Abinadel es una racista que odia a Haiti a los Haitianos con todo su corazon sa vle di ke Luis Abinadel li rayi ayisyen avek tout kè li e li rayi Haiti avek tout ayisyen ki an Haiti Vwala se tout sa li gen nan kè l pou Ayiti. Donk nou wè ke e foto ke El Caribe tire deyò a pou l montre w ke kòman Claude li menm nan tèt li, li genyen Abinader kòm yon enmi, wè kòm yon enmi. Donk. Se tout sa nou genyen e tout jounal ki tire li yo. Ou genyen Panorama Pais, ou gen El Caribe, ou gen Abinader, ou gen Racista y Numero Un dia e Numero Haiti. Sa vle di ke donk la a nou menm nou kapab konprann pou n di. Ki sa Bondye li menm ap di pou ti Claude? Panse tout sa yo ap kreye plis enmi men nou menm pèp ayisyen an nou pa janm gen nan tèt nou lè on moun ap sèvi nou lè on moun bon pou nou pou nou kapab pwoteje l ebyen mezanmi se Bondye sèlmam ki kapab pwoteje ti nonm sa pou nou paske a chak fwa ti nonm sa di on grenn pawòl ebyen li fè kè moun sa yo vibre. E se tout sa nou te pote pou ou pou jounen jodi an, ebyen nap kite w nan de bra men Papa Mochi.